Bonjou bonjou tout moun bonjou frèm sèm matant tonton kouzen kouzin mwen yo kijan nou ye m espere ke nou tout anfòm ak gras papa ki bay lavi a nap kontinye di mèsi avèk lanati pou tout sal fè pou nou e pou tout pwoteksyon lap kontinye bay nou ayibobo tout moun bon sole tout moun e maten an la m kòmanse video a yon ti jan ta wi se m gen kèk bay kalkil kem tap fè donk m potko ka fini. e m pran anpil tan pou m fè analiz yo, anpil tan pou m fè kalkil yo, pou m pote bon enfòmasyon pou nou. Donk e l apèn fè inè karant la, donk e inè di maten. Inè di maten, karant minit. Donk e l apèn fè, donk e se lè sa n ap kòmanse videyo a la. Li apèn 1 è 40, donk nou nan 6 mas. Ki jan sa te ye yè swa? Yè swa nèg yo fon m on kou. Nèg yo ban m on kou. Yè swa m t ap gen posiblite nan Nouyòk la pou m resi moute avèk yon loto 3 chif. Men malerezman. Malerezman guys e e nan Georgia night la l tonbe 550 se nan Georgia night 550 al tonbe pandan se tan nou tap veyel nan New York la ok si nap remake tout boul jou pou jou dat pou dat yo tonbe ni nan midi ni nan aswè a eskize mwen m santi zorèy m ap gatem ni nan midi ni nan sware a donk e Tout boul jou pou jou e dat pou dat yo tonbe. E jodi an la nou pote kichòy pou ou. Jodi an se 6 e jodi an se vandredi. Kite m di nou avan mwen kòmanse bay videyo sa ale pi lwen. E. Map di nou E sivouplè kontinye mete like yo E jodi a la nou pa banm like ditou yè nou pa banm like ditou Donk e gade la nap wè ti pous lan like sivouplè se vre m konnen bagay yo difisil men pa ezite like E gade la nap wè ti pous lan like moun ki poko abòne avèk chanèl la abòne avèl Patajel bon zanmi patajel bon fanmi wi sak pi enpòtan m tap di an

nan midi 30 lan. Apre sa ki lòt boul ankò ki ka parèt nan midi 30 lan. Donk e bon, se yon jis remak ke m fè. Lòt bagay ki pi enpòtan ankò m anvi di nou, e a chak fwa ou wè boul pè a ap plede tonbe, gen dekabès ki nan wout pou vini. Ale di si w gen yon grenn boul ke ou renmen, yon grenn boul ke ou wè ki ka tonbe nan tiraj midi 30 lan oubyen nan tiraj aswè a, donk e fè maryaj li, fè maryaj li. Pa egzanp, si w t ap jwe zewo twa, je marye zewo twa pa trant, marye zewo twa pa zewo twa, marye trant pa trant. L ap vin ba w twa maryaj. Donk chak grenn boul w ap jwe, fè l fè twa maryaj pa tèt li. Pa egzanp si w ti boul sa tonbe, e si w ka fè loto 4 chif tou, fè loto 4 chif tou le 3 maryaj yo k ap vin ba w 6 loto 4 chif. E pou nenpòt jan li tonbe pou ka bon. Paske m pa kache di nou, depi w wè boul pè ap plede tonbe, gen dekabès k ap vini. Depi w wè gen dekabès k ap plede tonbe, gen boul pè k ap vini. Se règ bòlèt la sa. Donk se sèl règ yo pa chanje nan bòlèt la. Ok. Donk nou mèt fèm konfyans sou sa a 100 a 100 pou 100. Youtube te voye e kèk e done pou mwen jodi an e pou mwen remèsye moun ki toujou aktif yo, ki toujou la avè nou e ki pèmèt youtube toujou konsidere nou kòm manb e grasa moun sa yo youtube poko siprime chanèl la toujou. Nou gen nan top 5 lan nou gen Missou Jean, nou gen Kenia Dezam, nou genyen avèk Renol Renaldo Batelmy, mèsi fanmi pa m toujou la. E nou gen Gabriel Jean François, nou gen Edouard Casséus, Li tou la toujou prezan e li pa janm rate yon video nou donk li menm YouTube mete la 198 pwen moun ki nan top 5 lan ki a plis pwen e se li menm 198 pwen lòt moun nan se Renold Renaldo ki a 101 pwen. ke youtube ba moun sa yo donk apre sa lòt moun nou genyen nan lòt top yo nou gen Soraya nou gen Janrika e Serin nou gen Roseline Merizier e Pat Chely nou gen Patricia Jean Denis nou gen Sabine Louis Edgé Pierre e Moneis e Moneis Clotide nou gen Clotide nou gen Brino Christophe nou gen nèg mil goud lan nou gen bèl bab Aya nou gen nou gen sa se Kesly ui nou gen Liam nou gen Liam nou gen Marie Pierre Paul nou gen Patrick. Epi anfen nou gen Jocelyn Joseph. Donk si tout fwa moun sa yo ta renmen sete pwen ke youtube ba yo, pou nou sòti nan pi piti pwen an nou genyen se Jocelyn Patrick e Jocelyn Jocelyn Joseph ki gen a 1 pwen, Patrick ki a 1 pwen, nou gen Marie Pierre Paul ki a 3 pwen, Liam ki a 5 pwen, nou gen e

Nou gen Edouard Caceres ki a 198 pwen. Nou gen Gabriel Jean Francois ki toujou la tou men ki nan top 5 la. Ki nan top 5 la ka 4 pwen. Donk e lè yo mete l nan top 5 la yo mete l kòm moun ki gade videyo yo plis e nan top 5 la. E Edouard li menm se youn nan moun ki kòmante plis ki a 198 pwen. E Gabriel Jean François pa renmen kòmante, men li toujou la, li toujou prezan. Nou gen Renaldo e Batelmy ki a 101 pwen. Nou gen e Kenya Dezam ka 25 pwen. Nou gen Misou Jean ka 56 pwen. Donk se moun sa yo, yo tout di m ki toujou aktif avè nou lè yo gen tan pou sa, lè yo kapab. li yo motive pou sa. Mesi deja avek nou. Mwen gen yon mwen gen yon kado map sere pou moun sa yo. E se pa nan mwa sa men nan lot mwa kap vini. Nan lot mwa kap vini. Nou nan mas, avril, m kwè an mwa de me si m toujou nan fè video si m pa gentan mouri. Rezon ki fèm diw si m pa gentan mouri se pa nan mwa map prale vin jwenn mwen. Donk paske m santi sante ap degade de jou an jou. E se efò map fè pou m pou m fè video pou nou. Menm ke nan lè li a la m ta sipoze nan ka wè nap wè mwen pa fè live. Se pa espre mwen fè ki fè m pa fè live la se se kò a ki pa pèmèt mwen. Ok se kò a pa ki pa pèmèt mwen. M pral prepare yon kado spesyal pou moun sa yo. Donk e ni lòt moun yo tou Pou patisipe nan kò kado sa yo donk pou ka fè pwen se pataje videyo a e bay plis moun bouste videyo a lè w fin like wap wè yon etwal ki pase nan zòn kòmantè a peze etwal la pou ka bouste l ou ka fè sa nenpòt 2 fwa e ou ka fè 3 fwa sa sa 3 fwa pa semèn sou chak videyo donk e ou ka bouste l. E mèsi, mèsi ankò avèk chak grenn moun sa yo ki toujou prezan. Kisa nou te genyen pou jodi an, kisa n ap genyen pou jodi 6 la e pa rapò avèk e dat di jou yo, boul dat di jou, jou pou jou, dat pou dat yo, ki boul nou genyen avèk nou e kisa k ka vini. Nou konnen jodi an, pa egzanp, avan tou, nan tiraj dòdja nayit la, mezanmi, depi avan yè m ap kouri dèyè 19 Depi avan map kouri dè 19 19 la ap tonbe nan lòt tiraj yo jamè tonbe nan Florida avèk New York humm nan tiraj Georgia night la yo bay 550 yon 550 m tap tann pou vip a nan New York la e men malerezman yo pa lagel nan New York la yo lage 447 de preferans nan New York la e eske 47 la te byen tonbe. 47 pat mal twò ti boul tiraj yo te bèl tiraj yo te bèl men pil boul pè sa yo pat merite pil boul pè yo pat merite nan plas 55 lan te sipoze gen 88 omwen ok nan plas 55 lan te sipoze gen yon 88 se sou sa nan jòjya a yo bay 550 43 79 e nou wè nan jòjya nayt la donk

Epi nan New York lan, li bay sèlman 86 nan New York lan. Donk, se konsa, pou piramid jodi an la, se 69 k ap domine piramid jodi an. E, bon, gen bèl boul sou piramid lan k ka tonbe jodi an. Ann ale nan boul jou pou jou, dat pou dat yo.

E yo konn renmen pote zewo nèf. Uhmm. Yo konn renmen pote zewo nèf. M ap repete, chak le sis, yo konn renmen pote zewo uit trannsèt, dis venntwa, douz. Epi chak vandredi, yo konn renmen bay kateven onz, zewo nèf. Yo konn gen yon ti loto twa chif yo konn renmen bay avèk kateven onz. Se sis san kateven onz, kat san kateven onz. e tankou 619, 419. Brèf, e ki 3 boul n ap gen pou nou frape pou mwen jodi a? Premye boul n ap gen pou nou frape pou mwen jodi a, nan tiraj midi an, e n ap retounen avèk yon boul ki t ap fè nou pase mizè kèk tan sa. ki se 48 84 sitou pou l pou dekabès yo se youn nan boul ki ka fè dekabès pi rapid de menm a 16 61 se boul sa yo ki ki pa twò chich e pou dekabès yo ok se youn nan boul sa yo ki pa twò chich pou dekabès yo nou gen 48 84 se premye boul n ap gen pou nou mete nan fich nou pou nou jodi a pou nal kraze e m pap tèlman rete pou video a pa twò long men kite m fè yon ti rapèl pou ou 48 84 kote l sòti kisa k ka pou soje 48 84 ebyen nou gen 47 ki fè premye lo nan Nouyòk la lè w fè 47 plis 1 li ba w 48 lè w fè 47 sa mwens 1 tou li ba w 46 Nan 2 boul sa yo kiyès ki pi fwape, ki ka pi fwape tiraj la? Se vre 48 84 pa fè pati de tablo a, de piramid lan, men li gen pwa li, li gen pwa li, li gen rezistans li ke l ka fè pa rapò avèk 46 64 ok, pa rapò a 66 e 46 64. Epi tou 48 sa tou ke mwen di w fwape a, E nou gen alye li ki se 18 ki te fè premye lo e ki te tonbe ki te vin a 81. E nou gen alye l tou ki se ka 15 51 boul sa yo tonbe donk e banm ke 84 te fè yon vye lo. Menm ke m konnen 84 tou se yon boul ki renmen tonbe lè dimanch anpil. Men li gen lontan li ret deyò a la, donk li ret dèyè pòt la, li pa vle vini. Pa bliye 54 fè yon twazyèm lo nan tiraj Florida. Dèyè 54, ou gen 2 boul ou ka jwenn dèyè 54, ou ka jwenn 24 avèk 84. Men 24 fè premye lo deja e maten an m kwè, wi maten an nan Jòjya, donk la n rete 48, 84 se youn nan rezon ki fè m di w kraze 48

Plis 1 la ap ba ou 96. 96 lè w gade sou piramid lan, nou wè 69 k ap domine piramid lan. N ap wè se 69 k ap domine piramid lan. Bon, 69, 96 tonbe deja. E bòlèt la pa fèt pou li, l pa bòlèt papa manman l, bòlèt papa l li ye.

sou pyramid la men ide m pa sou boul sa men kote nou ka sène l la nou gen 50 lè n gen 50 plis 1 li ba w 51 men lè nou fè sistraksyon an nou fè l mwens 1 l ap ba w 49 sa fè yon dezyèm fwa 49 94 repete pou n fè swit. E a sa ke nap di an e paske gon lòt boul ankò ki ki fasinen nou e pa egzanp tankou zewo uit katreven nou konnen zewo uit katreven ki gen rapò avèk chak le sis donk ki ka ba nou pwoblèm e swasann diznèf la ki tonbe a li ka koz pwoblèm zewo uit katreven an men m ka di e. M ka met aksan sou youn nan boul sa yo. M ka met aksan sou youn ladan yo. Tankou boul, dezyèm boul nou te ka kraze jodi an se 49 94. Nou ka kraze 49 94. Menm ke 08 80 an li vrèman bèl.

Epi, 01 10 77, pa neglije yo. Brèf, m bay 2 boul deja, kounye a nou rete yon grenn boul pou nou kraze pou n al fè wout nou. E,

90, men lòt, nan lòt bò a la, nan lòt bò a la ou ka jwenn yon 67 e ou si w desann yon w ap jwenn 78, men mwen pa wè li konsa, mwen pa wè li konsa. Donk sa se chwa pa w si tout fwa w fè l. E menm ke nou wè, nou wè tankou pa egzanp yo bay 89 la, dezyèm lo nan tiraj Jòjya se tè a. Donk kade 29 li gen 28 kade 22 dèyè l ki ka pote avèk 56 men 28 kade 22 se yon boul yo te sipoze bay depi avan e ke nèg yo pa bay li. E si n gade tou nan tablo kade 29 n ap jwenn 56 23. Bon yè mwen panse 23 t ap tonbe menm ke nou wè jodi a 23 nan boul jou pou jou dat pou dat e li nan boul jou pou jou dat pou dat men n ap swiv toujou pou n wè.

M ka di w dezyèm maryaj pou fè pou mwen jodi a oubyen premye maryaj sitou nou ka marye zewo twa pa katreven onz zewo twa pa katreven onz donk twazyèm boul la se zewo twa donk nou ka fè yon zewo zewo twa sis san twa twa san twa nan loto twa chif donk nou gen maryaj zewo twa trant pa diznèf katreven onz

jwe zewo 91 devan 91. Apre sa, bon, m pa wè twòp detay ke m ka bay ankò e sou boul yo, sof ke e bon m wè, m te pale de 54 la deja, e ki boul ki ka vin dèyè l.

Se boul ki ka fè nou ri tou. Sof ke m wè 51, lè w fè 50 plis 1 l ap ba w 51. Mwen pè yon 75, 15. Se sa. Se sa. Apre sa pa gen twòp koze nan bòlèt la. Ki sa? Depi nèg yo ap byen tire bòlèt la jodi a, n ta sipoze frape.

Jodi a. Deja m ka ret kanpe la pa bliye si tout fwa ou poko like like silvouplè e abòne epi patajel ba w zanmi patajel ba w fanmi se te Anoun Debolèt zanmi w fanmi w nou lage cha na rekwaze ankò bye bye tout moun.